Ayiti Ensekirite, Jocelyne Julien ki gen yon ti non Sabrina se non yon elèv 16 lane anbyen ki mouri anba bal bandi nan lise Monwi anbyen tout moun kòmanse leve kanpe nan kad pou kontinye manifeste pou mande pou leta kapab pran responsablite yo pou lapolis kapab pi prezan nan zòn nan afè kesyon moun ap tonbe tribò pa bò kote nèg ak zam bandi gang anmye fin pran peyi a tout kat kwen peyi a se moun kap tonbe kit ou nan vil pwovens kit ou nan kapital la ou kapab viktim anba men bandi anba machin ensekite sa kap mache fè mò tout lasent jounen kote yo ap kidnape moun yap fè tout kalite move zak sou popilasyon Anben tout moun kòmanse leve vwa yo pou mande pou leta kapab pran responsablite yo anben yo di yo pral kontinye manifeste jiskobou pou jiskaske leta ayisyen anben kapab pran responsablite yo otorite ki konsène pou sa pou yo pran responsablite yo pou wè kòman yo kapab jere kesyon ensekirite a anben genyen plizyè moun nan sektè opozisyon an anben yo menm ki leve vwa yo ki di yo ap kontinye mobilize Y ap kontinye frape anben pou yo wè kòman yo kapab jere kesyon ensekirite sa paske yo ta fè konnen ke anben kesyon kidnapin nan anben kesyon ensekirite a anben se gouvènman ki mete l se pati e pouvwa ki mete l anben yo menm yo pral kontinye frape jiskobou pou yo wè kòman yo kapab jete prezidan 7 fevriye 2021 anben nou menm nou pral lèse ou tande yon kout rezime avèk anpil nèg nan e nan sektè Opozisyon an anvi yo menm ki tap leve vwa yo ki tap mande jistis pou moun ki tonbe yo pou pil moun sa yo ki tonbe an anvi pou wè kòman yo menm yo kapab frape kontinye mobilize kontinye e kraze pou wè kòman yo menm yo kapab kraze opozisyon e kòman yo kapab kraze pouvwa sa kòman yo kapab jete gouvènman sa anvi nou menm nou pral lèse ou tande yon kout rezime. Nou vle koube byen ba pou nou salye memwa Joceline Julien ki gen yon ti non yo rele Sabrina. Se yon elèv nan lise Monwi a. Yè lajounen, yo asasinen l. Pyès nan peyi a dram sa pa revòlte. Se avèk anpil tristès anpil moun ap konstate kò elèv lekòl sa ak tout inifòm, valiz nan do ap naje nan yon rigòl san. Malerezman li pa gen chans rantre lakay li ayè lendi 25 janvye 2021 an, machin ensekirite a pase pran l pandan l t ap sot lekòl. Fenomèn sa kap vale teren, pa gen respè menm pou elèv lekòl. Ravisè yo lage nan lari a kòm sèl kòk chante, menm polisye pa epanye, tout moun sou chòk. Ayiti tounen yon peyi envivab. Opozisyon politik la kontinye eksprime preyokipasyon l fas ak fenomèn sa li kalifye de ensekirite ak kidnaping deta. Tout enfòmasyon yo montre, tout prèv yo montre, se de moun ki tap sikile nan yon machin ki soti nan palè nasyonal, ki abat Jocelyn Julien a été abattu par les hommes, par les sbires de Jovenel Moïse. Nou salye memwa viktim sa a ki son viktim an plis, yon viktim peyi a pat bezwen. Anpil sektè estime fenomèn sa a dire twòp nan peyi a. Lis viktim yo ap ogmante chak jou pi plis, sektè yo ap leve grenn pa grenn. Ansyen senatè Ricard Pierre plede an favè yon leve kanpe jeneral, sèl mwayen daprè l k ap pèmèt fenomèn sa a derasinen. Maten an m t ap tande Ou jounalis. Yo bal yon bal nan zye. Li an difikilte kounye a la poul kapab fè operasyon an. Polisye a vizel nan zye anfas li, li pete zye a. Yon jounalis. Semèn sa genlè se kwa pa jounalis yap pote paske yape mache bat jounalis, kraze aparèy. Sektè politik la ap kanpe lap gade jounalis ki pral manifeste pou kòl. Elèv yo ap gade jounalis ki pral manifeste pou kò yo. Lòt pwofesyonèl komèsan pral gade jounalis ki pral manifeste pou kò yo. Jounalis yo pral fè de twa gout pise kap gaye men pap fè kim. Nou wè yo kidnape polisye. Polisye yo tire yo. Yo kidnape yo. SPNH fè ti manifestasyon n pou kò l. Anpil leve kanpe deja fèt pou kwape fenomèn sila. Nan tout leve kanpe sa yo, lapolis toujou montre l san pitye pou pwotestatè yo, daprè Rony Timothé ki di l konstate konpòtman sa a valab sèlman pou yon sèl kategori. Chak gwoup moun ki viktim de fenomèn kidnaping, otomatikman yo gon siting oubyen yon mach yo fè, lapolis toujou ba yo gaz. E nou wè sa rive devan, ebyen. biwo premye minis lan alòske menm premye minis sa konn di l toujou pale ak gang yo nan kafou m pa menm bezwen pale bagay sa ann di se prèske 15 a 20 moun yo kidnape prèske pa jou nan zòn sa pèsonn moun pa epanye men pa kont nou wè tou lè bandi jenèf yo ki se sèl chèf sèl mayestwo nan fè kidnaping nou wè lapolis akonpanye yo lapolis ba yo sekirite. Lapolis pa ba yo gaz e sa k grav la, tout moun ki gen avi de rechèch dèyè yo. Anndan manifestasyon sa a, gon mach k ap fèt pou n rive devan anbasad amerikèn, lapolis fè n jwe mare l pou n pa rive la, alòske tout bandi lapolis di l ap chache yo, li devan je yo nan manifestasyon. Rive debarase peyi a de fenomèn imilyan sa a, pwotestatè yo plede an favè mobilizasyon, Rony Timothé mande tout sektè nan lavi nasyonal la pou pa. sede anba kapris ravisè yo. Josue Merilien sou bò pa l, mande ak tout enstitisyon skolè pou pote kole nan 2 jounen grèv ki prevwa pou premye ak 2 fevriye 2021 k ap vini an. Konsènan mobilizasyon k pral fèt la, tande bandi yo di nou konsa, piga lòk, aba lòk, sa vle di depi peyi a pa lòk, moun ka mache, yo jwenn moun pou yo kidnape nan lari an. Sa vle di nou menm, ou wè tout mouvman k pral fèt la a nan lari an, Degaje nou, chache wòch, chache bout fè, chache bout bwa, chache de machin mete nan lari an. Sa a, se grèv pèp la, pa p genyen machann grèv, k ap genyen ta di yon machandiz pou y al vann. Tout moun an jeneral se mobilize pou grèv sa reyisi. Sèl chwa nou genyen se mobilizasyon jiskobou pou nou rive ranvèse rejim kriminèl sila k ap asfisye avèk kidnaping anndan lekòl, anndan peyi. Majò Rèy Bon Mezanmi se jan nou tande l la, men nou wè tout moun ap rele an mwen yon sèl kesyon, se kesyon ensekirite k ap vale tèren tribò pa bò, kote moun ap tonbe tribò pa bò, kote. Se moun kap viktim anben machin ensekirite sa li menm lap fè wout li malgre nou wè tout efò ke lapolis li menm ap fè tout efò dgpnh la ap fè pou wè kòman yo kapab jere kesyon ensekirite a se kòmsi ou wè yo pa fè anyen paske e nèg ak zam sa yo tèlman pwisan nèg ak zam sa yo tèlman santi yo yo gen otorite dèyè yo tèlman santi yo menm yo konfòtab anben yo fè sa yo vle nan peyi a yo touye moun yo vle yo kidnape moun yo vle anben Popilasyon an santi yo bouke anben tout moun kontinye ap e tout moun e e ap manifeste tout moun ap rele anmwe avèk kesyon leta sa anben pou yo pran responsablite yo pou otorite yo pran responsablite yo pou moun ki konsène yo pou wè kòman yo menm yo kapab jere kesyon ensekirite a pou wè kòman moun te kapab evakye avèk okipasyon yo si ki yo ta mete sekirite nan peyi a anben e e tout moun ap leve vwa yo sitou avèk André Michel ki di li menm lap kontinye frape lap kontinye mobilize anben. Yo prevwa e e premye e fevriye avèk 2 fevriye la bagay yo pral vrèman konplike la kote yo menm yo ap frape jis pou yo jete e e gouvènman donk nou menm nou remake e e nèg opozisyon sa yo yo pito pwofite de e e pwoblèm popilasyon an de pwoblèm e e e e malere malerèz k ap viktim an anba men bandi anba men gang anba men nèg ak zam anben yo menm pou yo e e jere kesyon politik yo pou yo wè kòman yo menm yo kapab jete prezidan pou yo wè kòman yo menm yo kapab e e kraze gouvènman sa pou yo mete gouvènman pa yo donk mezanmi nou ta mande ki pou nèg yo yo menm pou yo chita sou vrè pwoblèm peyi a se pa pwoblèm e e pouvwa pou yo genyen se pa pwoblèm kote pou nèg yo ap jere pòch yo jere ti pati pa yo anbyen se pwoblèm peyi a vre pou yo ta chita sou li pou yo wè kòman yo kapab ede popilasyon an soti nan difikilte sa avèk kesyon moun ap tonbe tribò pa bò pou wè yon jèn demwazèl konsa apèn gen 16 lane, jan ke e okipe timoun pa dous anben pou paran l fè tout efò sa avè l, anben pou l arive nan laj sa anben se bandi se nèg ak zam ki arive retire lavi l yon bon maten kote li menm li ta pral lekòl anben nèg ak zam e tire li ba li plizyè bal anben li menm li arive pèdi lavi l donk mezanmi ki kote peyi sa prale ki kote peyi sa ap rive avèk jan de sitiyasyon sa yo kote moun anben anben okenn moun pa epanye moun tonbe tankou bèt nan peyi sa donk finalman bagay la li vrèman konplike epi yon ekip otorite Olye ke yo chita sou vrè pwoblèm peyi a pou yo wè kòman yo kapab jere l, anben yo remake yo wè se kesyon pouvwa, se kesyon tranzisyon y ap jere kote pati opozisyon an ap goumen kote pou yo jete prezidan 7 fevriye 2021 epi prezidan li menm l ap goumen kote pou l wè li menm li kapab rete sou pouvwa, kòman li kapab jere pouvwa l pou 7 fevriye 2022 pou l fè eleksyon l paske li menm li di afè kesyon tranzisyon an li pa nan tranzisyon malgre gen anpil moun nan opozisyon malgre gen anpil pati politik ki kanpe anfas gouvènman. ki estime ke manda prezidan an li menm ni fini 7 fevriye 2021 an men prezidan an li menm avèk tout alye l yo, avèk tout moun pa l yo an men yo menm yo fè konnen ke manda l poko fini paske yo menm yo la pou 7 fevriye 2022 an men bandi yo menm ap fè lapli e le bo tan, bandi li menm ap touye pèp la, ap. fè tout kalite move zak sou pèp la anben nèg yo pa chita sou pwoblèm sa anben se pwoblèm pouvwa yo yo ap goumen se pwoblèm pouvwa yo nèg yo vle jere donk nou pa konnen ki kote peyi sa prale anben genyen anpil nèg nan sektè opozisyon anben ki pale kòm nou konn sot tande l anben genyen Rony Timothé li menm ki pale kote li menm li fè konnen ke lè pèp la ap manifeste pou pwoblèm kidnapin pou pwoblèm ensekirite sa k ap vale tèren kote gen anpil moun ki tonbe gen anpil moun ki viktim anben kote fanmi zanmi anben moun nan zòn yo leve kanpe pou yo mande e pou wè kòman leta kapab pran reskonsablite yo pou wè kòman yo kapab jere kesyon ensekirite a anben lapolis ba yo gad anben lè ke se baz jenèf anben nou konnen gang sa anben gwoup nèg sa yo ki met tèt yo ansanm ki di yo ap fè sosyal malgre tout pwoblèm nou wè ki gen nan peyi a anben opozisyon ta fè konnen nèg nan opozisyon nèg sektè demokratik yo ta fè konnen se Ta gouvènman se ta prezidan se ta pati pou e e pouvwa anbyen kap sipòte baz gang sa yo kote yon ekip nèg ki gen manda dèyè anbyen yo menm yo ta fè manifestasyon anbyen lapolis anbyen yo menm te bayo sekirite anbyen yo pat voye gaz anbyen yo pat kraze manifestasyon yo anbyen Rony Timote li menm li tou pwofite pale sa anbyen pou wè eta pouvwa eta e e nèg ki nan gouvènman yo anbyen yo menm kap sipòte gang kap sipòte kesyon kidnapin nan malgre gen anpil nèg nan Kesyon pouvwa, malgre gen anpil nèg nan pati pouvwa anbyen ki ta fè konnen ke kesyon kidnapin nan anbyen ta chita sou do nèg opozisyon yo ki ta fè travay sa anbyen se ta yon kidnapin planifye antre opozisyon an malgre opozisyon an menm li lage l sou do gouvènman, gouvènman lage l sou do opozisyon finalman nou pa konn sou do kiyès li ye nou menm n ap poze tèt nou kesyon poukisa nèg yo pa mete tèt yo ansanm si tout si tou le 2 gwoup moun sa yo anbyen yo menm yo di yo ap goumen pou wè kòman yo kapab retire peyi a nan sa li ye a pou yo jere kesyon ensekirite a e pou yo kanpe machin ensekti sa k ap mache fè mò tout lasentjounen, kote moun ap mache sou san nan peyi sa, kote moun pa ka evakye avèk okipasyon yo, moun prèske pa ka fè anyen nan peyi sa tèlman genyen nèg ak zam ki fin pran peyi a, tout kat kwen peyi a se baz gang ki leve, anbyen nou ta swete ki nèg yo menm yo met tèt yo ansanm pou wè kòman yo kapab jere kesyon ensekirite sa k ap vale tèren an, pou yo wè kòman yo kapab jere kesyon malere malerèz k ap sibi tout move zak, tout kalite move zak anba men bandi, anba men gang, nèg ak zam. Epi e genyen nèg opozisyon an yo menm k ap manifeste ki kontinye ap kraze brize anbyen mete peyi a plis nan pwoblèm ke jan li ye a donk nou ta swete ke pou nèg yo wè kòman yo kapab jere kesyon ensekirite sa paske bagay la li vrèman konplike pou pèp la anbyen genyen Joseph Mérilien tou anbyen li menm ki mande pou tout elèv pou tout moun nèt anbyen pou yo mobilize anbyen yo menm yo pral lòk peyi a donk lage malere nan plis pwoblèm kote yo menm yo pral bloke lekòl donk nou pa konnen ki kote bagay sa ap rive kote yo menm yo prevwa pou premye fevriye E avèk 2 fevriye anbe bagay la pral move move donk nou menm nou pa konnen kisa nèg yo pral fè paske nou konnen nèg opozisyon sa yo nèg sektè demokratik e popilè sa yo tout pati politik ki kanpe anfas gouvènman anbe yo prè jous e jouskobou anbe pou yo mobilize jouskaske yo jete prezidan e pou 7 fevriye anbe pou yo menm pou yo kapab rantre nan tranzisyon pou yo kapab fè sa yo vle nèg yo prè menm pou yo boule peyi a prè pou yo touye tout moun jous pou yo kapab jere pouvwa yo donk ou remake ou wè nèg yo se pa enterè peyi a nèg yo wè se pa enterè Malere malerèz nèg yo wè anbyen premye sa nèg yo wè misyon nèg yo se pou yo pran pouvwa pou yo kapab jere tèt yo jere ti zanmi yo pou yo kapab piye peyi a plis ke jan li ye a e gen anpil lòt moun tou anbyen ki lage chay la sou do gouvènman kesyon e ensekirite sa kap vale tè an kesyon kidnapin an yo lage l sou do gouvènman an paske yo remake ke nèg yo pat fè nèg jenèf yo anyen kote yo menm yo tap manifeste kote yo menm yo tap mande yo tap rele aba kidnapin pandan se tan gen moun ki konfime ke se yo menm kap fè kidnapin nan malgre gen anpil moun tou ki lage chada sou do opozisyon finalman nou pa konn sou do kiyès li ye ki moun kap fè kidnapin nan se kòmsi se pèp la ankò kap fèl se malere malerèz kap fèl o kontrè mezanmi bagay la li vrèman konplike pito nèg yo met tèt yo ansanm pou yo wè kòman yo kapab jere kesyon ensekirite sa paske gen twòp moun ki tonbe kote Jocelyn Julien anbyen yè 26 janvye 2021 li menm ki pèdi lavil anbyen lage fanmil ak dlo nan je donk si kite peyi a te gen sekirite anbyen tout bagay sa patap rive la e gen anpil moun ki viktim Kote gen anpil ka kidnapin ann se chak jou w tande yo ap kidnape moun, yo ap kidnape yon ta de moun, yo kidnape tout kalite moun kit ou malere kit ou grannèg ou kapab viktim anba machin ensekirite sa, anba men e e nèg ak zam bandi gang k ap fè lapli e le bo tan. Donk nou menm nou ta swete ke tout bagay kapab rantre nan lòd malgre nou wè e e sektè opozisyon an men li menm yo fè konnen ke pa gen wout pa bwa an men 7 fevriye 2021 fòk prezidan li menm ni ale Donk nou pa konnen kisa yo pral fè anbyen èske nèg yo pral kontinye mobilize paske se sa yo menm yo di yo di kalandriye yo chaje yo pral kontinye frape kontinye mobilize jiskaske yo jete gouvènman e gouvènman li menm lap kontinye frape jiskobou pou l kapab rete sou pouvwa paske li menm li fè konnen se 7 fevriye 2022 li prale donk nou pa konnen finalman kisa ki pral pase men sèlman sa nou ta swete ke nèg yo met tèt yo ansanm pou yo jere kesyon ensekirite a paske pèp la li menm santi yo pa kapab ankò malere malerez santi yo pa kapab ankò avèk kesyon nèg ak zam kesyon gang kap fin touye yo kap fin kidnape yo Donk finalman fò nèg yo chèche yon mwayen pou wè kòman yo kapab jere kesyon ensekirite sa. Donk nou menm se dosye sa n te pote pou ou, se dosye kote nèg opozisyon anben yo menm k ap mobilize pou moun ki pèdi lavi yo, pou moun ki viktim anba men bandi, anba men gang, anben yo menm yo di yo pral kontinye frape, anben se gouvènman ki koz sa, anben yo menm yo pral kontinye frape jiskaske yo rive jete gouvènman, jiskaske yo rive jete prezidan 7 fevriye 2021 nou pa konnen kisa ki pral pase. Eske nèg yo pral rive fè sa oubyen tou eske prezidan li menm li pral rive rete sou pouvwa paske nèg yo prevwa manifestasyon pou jiskaske 7 fevriye 2021 rive nou pa konnen kisa ki pral pase. Donk se de sa nou te pote pou ou sèl sa nap mande w se abòne avèk chanèl la pataje videyo yo pou nou like yo kite kòmantè pou nou pale avèn nan kòmantè ou menm ki gen yon bagay ou ta renmen ajoute ajoutel nan kòmantè a nan pwochèn ribrik nou menm nap pale sou sa pou ou deja nou di w mèsi paske w chwazi rete tande nou.